E kòm a lakoutime, se toujou yon plezi pou mwen la ak nou chak maten sou menm chèn nan, sou menm televizyon pou n pale de sante. Jodi a, nou pral pale de yon maladi ki se youn nan premyè koz de. pè kay timoun toupatou nan mond lan. Se pneumonie de l'enfant. E fòk nou di ke maladi sa a souvan touche ti bebe ki gen mwens ke 2 mwa jiska timoun ki genyen mwens ke 5 lane.

An nou di l dizan, nan sa ki gen a wè ap bay timoun swen toupatou sou teritwa nasyonal la. E se vrèman yon plezi imans pou nou kapab dekòtike maladi a avèk li. Li pral gade. Anben kisa manifestasyon yo ye, kòman nou kapab fè prevansyon e kisa jounen jodi a nan kominote medikal ayisyèn nan nou mete an plas pou n pran an chaj, pou n trete maladi sila paske jisteman son maladi ki tretab. Zanmi pre, zanmi lwen, entènot, telespektatè, Nou pral pale koze sante. Ou menm paran, papa, manman, edikatè, ajan sante kominotè polivalan, nou tout k ap ede timoun konsène pa kesyon sa a. Bloke bouton an la a. N ap pase yon èr de tan ansanm. Doktè René Alcé, bonjou. Bonjou Doktè Emmanuel e mèsi ankò e je remèsi pou envitasyon nou pou emisyon maten an kote nou pral genyen pou nou pale de pneumonie kay timoun. Trè rapidman Doktè René Alcé. Fòk mwen di yo ke nou vrèman kontan gen yon pedyatre sou plato emisyon Santé pour tous e sa gen kèk tan oditwa w la, telespektatè w la ap mande vrèman pou ta. timoun yo paske nou pa sèlman ap pale de pwoblèm granmoun fòk nou pale de pwoblèm timoun tou e sa fè jisteman nou ta fè pou n genyen yon pedyat de kalib ou avèk nou jodi a. Trè rapidman n ap raple ke sijè a se pnemoni, pnemoni kay timoun e jisteman nou gen Doktè René Alcé pedyatre li gen yon spesyalizasyon an swen

Fènan ki lokalize l kote de Dlapèn e donk ke ou vrèman angaje nan kanpay de vaksinasyon nan enben edikasyon parantal ou gen yon trè rich eksperyans nan enben swen ki gen avèk maladi respiratwa kay timoun. Doktè René Pase trè rapidman kisa pneumonie a ye, ki patikilarite li genyen kay timoun yo. Ok.
Mèsi pou kesyon an Emmanuel. Donk, pa bliye, pneumonie se maladi nemoni, dakò? Fò nou pale pou moun yo ka konprann. Jisteman. Dakò?
Donk nemoni sa li ye? Son enfeksyon ke li ye, ke timoun yo ka atrape fasilman. Asma, se yon enfeksyon nan poumon. Nan poumon, ki sa k poumon? Se kote moun nan ap respire. Donk, li fè pati de enfeksyon respiratwa egi yo, ki sa yo di antan pa enfeksyon respiratwa egi. Se yon enfeksyon ki nan nivo pati respiratwa e siperyè la e enferyè. Donk, ou gen ka gen zòrèy, ka gen pati respiratwa siperyè la e osi poumon. E se yon maladi ki trè grav, paske.

li plis atake timoun ki nan tranch daj yo antre 2 mwa e 5 an. Tranch daj la ekstrèmeman enpòtan, lè n konnen vrèman nan premyè ane de vi yo, anben kò timoun nan pran ti tan pou li adapte li, sistèm ki anba ki defann kò a, anben se nan peryòd sa l ap, l ap. matirite li pou vrèman gen yon sètèn vijilans pou nenpòt kontak avèk nenpòt jèm pou l kapab reyaji. E palan de reyaksyon kò a, reyaksyon sistèm iminitè lan a prezans yon ajan patojèn, yon mikwòb, Enben, ki sa siy yo dalarm yo ye? Lè paran an wè sa yo, li sipoze alète l pou di, Fò m mennen ti mwen kay pedyat li. Ok.
Donk, avan tou fò m di nou, lakay timoun, paske sistèm initè yo ba, donk, Nemoni an se yon maladi ki tèlman grav, ann Ayiti sèlman jiska 2020-2021, koz desè te reprezante 14 pousan lakay timoun ki te koz nemoni sèlman. Dakò, prè de 7 mil e kèk anfan aten de pnemoni dè mwen de 5 an ki te. ki desede de pneumonie. Donk fò nou wè ke jan sa a se yon patoloji ki vrèman tuyeuse e ki trè enpòtant. Donk sistèm iminitè timoun nan tèlman piti ke nan stad sa a lap grandi pwogresivman li vilnerab a tout sòt denfeksyon, e sosi dè enfeksyon viral, viris, sa yo rele viris la, li ka koze pa bakteri, dakò, se diferan mikwòb. ki ka koze nemoni an, se vi, se viris, se bakteri, se chanpinyon. Dakò? Donk tout sa yo se de bagay ke nou ka prevni kay timoun pa rapò a enfeksyon sa yo. Donk lè yon timoun gen nemoni, kòman li pral prezante l? Sa yo rele nemoni an. Donk l ap kòmanse pa tous, l ap kòmanse pa fyèv. Sa k pral vrèman pa e di ke timoun sa se nemoni li ye, wap pral wè yon timoun ki kòmanse gen ti souf li anlè anlè. Lap kòmanse pa genyen ti kòt li nou wè kap bouje anpil, vant li kap monte desann, lap pèdi apeti, lap fatige, dakò? Donk tout sa yo se de siy ke timoun sa devlope sa yo rele maladi nemoni.
Ok, merci, merci Docteur Ronial. Alors, gen de parents ki souvan di ke nan konteks problem sa yo, yo konn gen pitit yo ki gen, konn ap gen fyèv tonbe leve, fyèv ou lon kou, sa vle di fyèv la monte janmen desann malgre yo bay ti medikaman, e ou te pale tanto vreman de. de pwoblèm respiratwa yo kote ke anben kòt timoun nan ap monte desann anben vant li ap monte desann nen l ap bat ou konprann li gon gwo kwe gon gwo twou anba lèstomak la e anwo lèstomak la tou e donk vrèman depi yon paran wè li remake sa yo l sipoze pran chimen lopital. gen rete lakay pa gen ba timoun nan ti fè te bagay sa yo pa pase se chimi lopital ki mèyè solisyon an e la nou konprann vreman kòman enben yon paran dwe konpòte l fas a yon sitiyasyon konsa mentenan pou la kilti medikal kisa ki bay nemoni an nou te pale de. diferan jèm mikwòb e nou gen yon oditwa ki mozayik, petèt yo gen de fiti medsen k ap tande nou la, de enfimyè e tou. Donk, pale ak moun yo, di yo kisa ki bay li vreman. Ok.
Donk, jan m te di deja, pneumonia Se yon enfeksyon ke li ye. Donk ou ka, se de mikwòb ke timoun nan atrape, dakò, ki vin fè ke li gen maladi nemoni an. Donk ou ka jwenn viris, se premye koz lan, dakò, le pli souvan kay timoun mwen de dezan yo, se viris la ke wap jwenn dabò. Viris la se kisa li ye? Le pli, sa yo plis enkrimine dan le twa premye mwa de vi, se le viris sensityal, dakò. Malerezman nou pa gen vaksen sa nou menm isit, men yo fini pa devlope vaksen kont viris sensityal ki jis respiratwa ki jisteman paske yo wè ke koz viris sa koze tèlman de desè kay timoun nan tranch daj sa ki fè ke finalman yo fini pa devlope vaksen ni fanm ansent ka pran e ni timoun ka pran tou. Malerezman, li poko disponib nan peyi an, men timoun se li premye koz enfeksyon respiratwa ki koze nemoni kay timoun. Answit nou gen bakteri yo. Premye koz lan e sa ki pi prevalan an se streptokòk nemoni. Dakò? kanpay vaksinasyon kont li, e sesi lè e di pwen de vi mondyal nan lè peyi a resous elve, lè yo te wè ke kòz sa a se te streptokòk pneumonie, yo te fini pa devlope vaksen kont li menm e ki te vin disponib. Nou lite anpil an Ayiti, m panse ministè la fè yon bon travay pou te lite kontre sa, jiska 2016 ankò la le vaksen de kont pneumonie an pa disponib nan pwogram elarji de vaksinasyon. Men pa la swit, li vini pa, yo fini pa, pa elimine. Se ki fè ke gen yon grann diferans efektivman nan prevalans nemoni a streptokòk nemonyen kay timoun. Dakò? Donk, answit nou genyen lòt jèm ankò ki toujou e, e, e. e ka prevni pa lavaksinasyon se l'hemophilus influenzae de tip I dakò answit nou gen mikoplasma se son de jèm atipik ki ka pwovoke ki ka pwovoke nemoni kay timoun donk tou sè jèm la san konte on a osi lè chanpinyon men osi fok on se mèt an tèt nou sòm nan zun peyi nou an ayiti e nou nou nou nou nou non peyi ki. a fèble resous e dakò e avèk la promiskwite lè lè lè la souzalimantasyon la malnitrisyon le VIH donk timoun nou yo trè a risk de devlope pnemoni a diferan jèm sa yo nou gen jèm ki patopnemonik de de de de la kominote e nou gen jèm lè timoun nan lopital ke l ka atrape tou. Dakò?
Se ekstrèmeman enpòtan pou nou diskite de faktè de risk yo e ou gentan leve rido a sou pan sa, sou aspè maladi a e faktè de risk yo. E nou te presize ke pneumonie an se yon nan maladi ki fè plis. chomaj nan nan peyi a fèble resous yo, peyi ki pa gen gwo lajan, gwo mwayen, gwo pòtfèy kote ke ekonomi an pa florisant. E nan kontèks nou an, kisa faktè de risk yo ye egzakteman? Donk,
pou te di w Emmanuel, de no jou n ap wè ke, m panse ke pedyat yo ka wè sa tou, pa bò B. De pneumonie. Poukisa? Premye faktè de risk lan se lijyèn. Kisa m antann pa ijyèn? Ijyèn avan tou li rantre nan nonb de pèsòn ki genyen nan yon kay, genyen fason ke yo kizine, nou konnen nou itilize few de bwa anpil, dakò, chabon, e dèfwa Moun yo se nan yon ti espas, nan yon ti, nan yon sèl pyès kay yo genyen, ki genyen ki sa? 10 moun ladan l, 7 moun minimòm. Dakò? Sa a nou, nou, nou konnen li trè byen. Men lè w ap fè fas a yon, a yon e pwoblèm vrèman majè, sosyal vrèman majè, se kon apèl lefè kont, lefè de, de kan. Donk nan kan sa yo, nan yon espas ki, ki kwa? De, de, ki pa menm de kèlke de kèlke mèt kare dakò mèt kare e ke kap eberje dè santèn de famiy e dè famiy ki pa sèlman gen 2 moun men ki gen 5 moun ladan yo minimòm 7 5 a 7 moun donk imajine w ki dan dè kondisyon ke ap viv anba tant dè kay ke yo fè avèk dè tòl dè pwela. E a menm se la ke yo pa gen menm dè zandwa sanitè ou dakò pou lè bezwen. Donk dè fwa le fon nan lè sachè e bon lè jete kou nap wè ke la plipa de kote ki gen kan yo gen de fatra e gen fenomèn fatra ki vin vreman enòm. Donk tout se kondisyon dijèn se son de kondisyon ki favorize. Sòt enfeksyon sa yo kay timoun ki deja sistèm yo fèb paske yo sou alimante. M pa p rive nan malnitrisyon an men ann pale de sou alimantasyon. Paske nou konnen ke popilasyon nou an tèlman vin ibanize kounya nou pa gen e avèk ankò plis le pwoblèm sosyal de gang donk pwovizyon pa rantre. Pès moun pa fè va e vyen ankò donk sa vle dire ke e on ne cultive presque pas donk la nourriture naturelle bio ke nou te konn manje a nou pa manje l ankò moun yo se pate ti moun yo se pate le maten menm pa rapò a kondisyon sosyal manman an se yon pate l ka ba li ou byen yon marinad ki tranpe nan yon sòs donk se pou vous dire ke li pa ka ba l lèt li pa ka ba li pwa li pa ka ba li vyann li pa ka ba li legume donk.

Si nou seulement pa parti du gouvernement men antan k individu e professionnel de santé on doit pouvoir nou fò nou ka aksantye e wè problèm nan egzakteman kote l ye a e mete l kote l ye a donk se yonn nan faktè de risk ke nou ka fè ki pral montre nou ki pral fè nou wè ke nou pral gen on flanbe n ap gen on flanbe de de pneumonie de enfeksyon respiratwa dakò pami lèkèl pneumonie answit on a.

Gen de sant, timoun yo ale, yo pa jwenn vaksen an. Donk la disponiblite de vaksen è trè enpòtan. E le fèt ke fò paran yo ka konprann pou ki sa timoun nan ap pran vaksen an e pou ki sa l pran vaksen an enpòtan tou. Donk vaksinasyon an enpòtan, jan m di nou an. Donk, answit, on a se kon apèl le tabajism ke mwen, ke, ke, ke, ki rant dan la menm, dan le menm, le menm kad de chabon di fe a, e, e, e, e, ki, ki, ki polye lè a la. E byen antandu.

timoun sa paske pa bliye timoun nan li menm se se avou paran ou menm granmoun ki pou edel ki pou metel nan de kondisyon pou li grandi pou li epanoui an bòn sante men otre choz il fo osi laksè o swen dakò donk m pa bezwen di w dan de kan dan de de de kan de refijye ou siw peple e ou pratikman. Dè zòn ou avè ki te gen sant de sante moun pa gen aksè a yo ankò, on a pa dopito. Donk, tout sa yo se dè, se dè, se pou dè, pou, paske fò timoun nan gen swivi regilye pou li fè, otomatikman ke li ta gen yon ti tous, yon ti fyèv, e, e, e, e on malèz, fò. San sa ta an mezi pou l mennen l yon kote. Dèfwa l rive tèlman l okipe sant de sante ke l gen aksè a li pa p bezwen depanse twòp tan tèlman bon de de moun. Donk se de bagay ki dekouraje yon yon yon yon yon paran pou l pase yon jounen. Dakò? E le pli souvan, se pa on sèl timoun yo gen, yo gen plizyè timoun. Donk, se son tout sè kondisyon reyini ki fon dè faktè de risk ke timoun yo trè vilnerab e ki ka devlope fasilman la pneumonie.
Mèsi Doktè Grace. Alò, nan ekspoze ou a sou faktè de risk yo, nou konprann ke gen nan yo ki modifyab, gen nan yo ki non-modifyab tou. E. E nou bezwen konprann pi byen fenomèn nan nan tout dimansyon li paske nou wè tou se pa sèlman enben de jèm ke moun nan ekspoze a li se pa sèlman enben Kondisyon fizik timoun nan, le fèt ke l anba zaj, le fèt ke l pa byen manje. Nou wè tou gen gen de pwoblèm sosyopolitik ki enfliyanse anben e timoun nan kontrakte maladi an. Dèlò nou bezwen konnen èske maladi sila.

Sanitè yo pa reyaji, pa reyini, pwoblèm de salubrite e tou e pi gen de moun ki gen de hygiène de vie kote ke y ap fimen e pi ki fè ti moun nan enben o bou de kèk tan kontrakte jèm nan e pi devlope maladi a. Men èske tou yon pneumonie pa vle di ki anguiy sou wòch, pa vle di ke ti moun nan. Gen yon lòt maladi tou ki afebli sistèm iminitè an, ou te pase sou li a pye jwen, m ta anvi ou presize sa, petèt ke se l'arbre qui cache la forêt. Wi, an efè, mwen pale de kondisyon sosyo-ekonomik, de lijyèn.

Komorbidite, ki sa ki rele komorbidite? Tèlke yon timoun ki ki gen yon maladi kè, pa egzanp. Dakò? Se yon timoun avèk yon, sa yo rele yon kardyopathi konjenital. Se de timoun ki tou don sistèm yo fèb e ki a kondisyon bokou plis elve pou yo devlope e nemoni, pou yo atrape nemoni si tout fwa yo pa pran lè prekosyon e e nesesè. Pa osi timoun ki gen anemi falsifòm, dakò, e ki de faktè de risk egalman, ki kòm komorbidite pou la pneumonie. La malnitrisyon, timoun ki deja fè malnitrisyon, se pa malnitrisyon an ki, se pa pneumonie an ki pral pwovoke malnitrisyon, men paskont yon timoun ki, kòm j'avais déjà dit, la sous-nutrition, donk ki gen malnitrisyon an tou, dakò, se son de. timoun pasyan avèk ki enfekte o VIH nou gen timoun ki enfekte o VIH nan se de se de timoun ki se son de tout komòbidite sa yo dyabèt pa egzanp dakò gen timoun timoun tankou granmoun fè maladi sik donk tout sa yo se. kondisyon reyini ki son de faktè de risk pou on timoun ka devl ka atrape nemoni si li pa e pwoteje, si yo pa ranfòse sistèm ni.
Alò e mwen vle mwen vle atire atansyon sou pwogram elarji de vaksinasyon an paske nou te espesifye sa, nou te soulinye li, anben lap nemoni se. nan maladi ki evitab e gras a la vaksinasyon. Sou pwen sa, mwen felisite ministè lan e k ap fè yon trè trè bon travay paske jisteman depi lè yo entwodui vaksen ki pwoteje timoun kont fòm grav maladi polyo, nou wè vrèman chif de prevalans yo ap diminye. chifr ki li a anben letalite nan sa yo ap ap chute e sa vrèman gon gwo jefò kap fèt e fòk nou apresye sa nan kad travay de pwomosyon letalite nap fè e nou di nèg yo tchenbe fèm pa mouri travay nou fè a li trè trè itil a popilasyon

D'alerte ki fè ke yo mennen li lopital. Mentnan lè yo pote l ba ou, kòman ou menm ou fè dyagnostik lan e par la suite kòman ou menm ou trete? Ok.
Gen dè pneumonie, gen pneumonie ki anbilatwa. Lè m di anbilatwa, sa vle di ke timoun nan prezante dè siy ki pa, ki san konplikasyon. Donk a vle di tou. Fyèv, li gen yon ti respirasyon ki, ki, difikilte respiratwa lejè w, e lè w egzamine li, dakò, ou wè ke timoun nan li, li, li fatige, men ap, li, yon ti apeti ki, ki, ki konsève, li arive bwè, li pa dezidrate. Pa kont, nan oskiltasyon poumon an, ou tande sa yo rele ral, de ral krepitan. Dakò? Donk a se moman la ou fè dyagnostik nemoni an. Lè ou kondisyon ou wè se yon timoun ki ka manje, timoun nan eta jeneral li pa si altere ke sa l pa gen tout konplikasyon sa yo, se de timoun ke ou ka fè menm dèlè peyi dèlè dan on è a Pòtoprens nou gen aksè a radyografi nou ka mande radyografi men nan an n di tou chouchou. Dakò nan yon pwovens, yon kote ou rekile ki pa gen radyografi, ajan sante an, enfimyè lan oubyen medsen ki la a k ap fè dyagnostik lan senpleman pral oskiltasyon e leta jeneral di pasyan. Se yon timoun ki ka ale sou medikaman pèòs, dakò, ke yo rele antibyotik, dakò, gen de zantibyotik byen presi pou ke yo bay pou nemoni. Byen antandi, avèk counseling, avèk edikasyon paran sa a sou siy dalèm yo. Sa vle di si nou wè ke madanm ou nan pran medikaman an, fyèv lan pa tonbe, respi, l ap vin gen plis difikilte pou l respire, li pa ka, li, apeti a vin diminye. Donk a se moman la, fò w endike ke se de siy dalèt ke yo ye, fò w mennen timoun sa a nan lopital. pa menm nan sant lan dirèkteman, men lopital. Men pa kont, si se yon kote elwanye ki pa gen lopital, aksè a lopital, li ka toujou remennen l nan sant sante an, kote prestatè de swen an sipoze fè laprizanchaj adekwat. Men, pou lè fòm grav ki nesesit yn ospitalizasyon, sa vle di ke timoun sa a, non sèlman w ap wè l, Premyèman, li parèt malad. Sa yo rele li parèt toksik. Se yon timoun ki pa ka manje. Se yon timoun ki ap respire mal, dakò, ki vrèman gen anpil difikilte pou l respire. Lè pa, ki sa m pale de difikilte respire? W ap wè nen l ap bat. W ap wè ti kòt li ap monte desann. W ap wè l gen gwo kri. W ap wè ke vant li ap monte desann. Li pa, li pa ka manje. e dèfwa yo konn menm prezante dyare dakò yo konn menm prezante dyare timoun nan ap vomi donk sa se yon timoun e nan san konte ke nan poumon an ou ka jwenn ral krepitan ou ka jwenn ou ka pa tande anyen tou se sa yo rele silans lan nan le ka ou nemoni an tèlman avanse ke l kòmanse konplike. Asouman la fò timoun sa a ospitalize. N ap wè ke s on timoun, lè l rive nan swen lopital kote yo pran kantite pou yo ka verifye kantite oksijèn ki nan kò timoun sa a, y apral wè ke li trè ba. S on timoun ki pral bezwen oksijèn, dakò, paske sa k vin rive, lè poumon an malad, sa yo rele nemoni an, ou gen de sekresyon ki anndan alveyòl yo. Alveyòl yo se ann, se de ti sak ki konteni oksijèn nan ki pèmèt li pase nan san pou al distribye nan kò a e ki degaje pandan respirasyon an gaz kabonik ke yo jou, dakò? Donk, ti, ti pòch sa yo ke yo rele alveyòl yo, lè yo plen likid konsa, yo konn menm vin tounen pu, dakò, nan yon stad avanse enfeksyon pneumonie an. E menm konn fini pa, lè w gade nan radyografi an, bay tou blan ke yo rele konsolidasyon. Dakò? Donk, a se moman la, timoun nan fò l entène lopital. Fò l ospitalize. Kote fò yo ba l oksijèn. Fò yo mete l sou sewòm. Fò yo ba li medikaman nan venn. Dakò? Donk, e pou yo wè evolisyon timoun sa a. Donk. Depi nou wè son timoun kap vomi, ki gen fyèv, kap touse, ki mal poul respire, silvouplè pa kenbel lakay nou, fò nou chache wout lopital paske janm di nou an premye koz desè se mal premye premye maladi tiyez danfan se nemoni e Premye koz darè kadyak ka yon timoun se lè l gen pwoblèm respiratwa. M pa konn si m reponn a kesyon an. Byen sè, byen sè, byen sè e avèk boko de maestria. E mwen vle atire atansyon oditwa. sou enpòtans ospitalizasyon sitou nan fòm grav yo e si byen enpòtan ke ou menm ou toujou raple kisa sinyo dalam yo ye, kisa drapo wouj yo ye depi nou wè yo chimen lopital, depi nou wè yo kay pedyat e se ekstrèmeman. enpòtan paske souvan si paske moun yo pa gen bon jan enfòmasyon yo pa konnen ki konpòteman pou yo genyen nan yon sitiyasyon done ki fè ke vrèman yo pote neglijans epi sa konn lakoz malerezman ke yo pèdi yon timoun, yon fanmiy. Prevni anvan. geri yo, Doktè René Alcé? Wi, byen antandi. E ki wòl prevansyon an, ki wòl prevansyon an nan, anben, ede, ede bese koub de prevalans lan, ede bese tou koub de letalite a, e ki, e, e, e ki wòl fanmi yo tou?

La premyè choz, se lè kondisyon dijèn. Donk, e, byen antandu, avèk, e, e, bon lavaj dè men, e, lè lye pwòp, pa mete, pa, e, evi, menm si m konnen kondisyon sosyoekonomik yo pa pèmèt moun gran, gen gwo espas pou yo rete, men si son sèl pyès nou rete, evite fè manje a anndan kay lan avèk chabon. Dakò? Donk, prefere ke nou itilize on espas nan lakou kote. ke a se moman la nou ka limen chabon, chabon dife a, e oubyen dife bwa a pou nou fè manje. Si n ap fimen, si n, donk sonje a timoun yo, donk pa, se evite fimen nan espas kote timoun yo ye. Donk tout timoun ke nou paran yo, donk se responsablite pa nou pou nou pwoteje timoun nou kont de seri de bagay, dakò? Donk sa se lavaj dè men an trè enpòtan.

Fennel se la premyè vaksina, le premye vaksen, se premye vaksen ke timoun nan resevwa, dakò? Pandan lè si premye mwa on rekòmand, yo rekòmande alimantasyon lè matènèl eksklizif lan jisteman se pa pou anyen, se pou jisteman bouste sistèm iminitè timoun sa, ranfòse sistèm iminitè li de manyè aske li gen mwens chans pou l atrape sa yo rele bwonkyolit, sa yo rele e e enfeksyon, otis. e sa yo rele nemoni an paske lè matènèl la an li menm kontni de antikò ki pral ede ranfòse sistèm imitè timoun sa e pou sa se la vaksinasyon donk lè la tranch daj de nou gen bcg ke yo bay efektivman men bcg se pou se kontre lè fòm grav de tibèkiloz men apati de 1 mwa edmi jiska 5 mwa si.

pneumokòk, streptokòk, nemoni. Donk tout sa yo se de fason pou prevni. Ki fè. Nan la fami an èl menm, manman, papa, e matant, grann. Kominote a an li menm ap wou wòl e devwa w de sasire ke anviwònman an se yon anviwònman vivab. Donk sa vle di fatra. e lafimen, boule fatra, tout sa yo se de cho, se de bagay ki ka, ke nou ka jwe sou yo, dakò, antan ke pèsòn responsab, antan ke pèsòn de la kominote, ki pou fè ke nou ka fè de prevansyon. Mentnan, nou pral wè ke, e a yn sètèn epòk, te genyen de kanpay kontre lapnemoni, kote ajann de sante yo, te, yo te mini yo, Zòn rekile yo te mini yo de medikaman. Dakò, kote ke depi timoun nan ta gen yon kondisyon, dakò, ke yo preskri yo danble de medikaman. E se yon fason de fè, pwiske nou sòm nou yon peyi a resous limite, e nou pa ka atenn tout teritwa lan, dakò. Donk se osi yon mwayen de prevansyon. avèk le pwogram PCIM, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, kote ke les agents de santé ki byen enfòme, ki resevwa yon fòmasyon regilyè, yo mini yo de sèten medikaman, des antibiotiques, bay dòz a dè zanfan ki siseptib datrape la pneumonie, se ki te fè diminye efektivman yonn nan estrateji ki te fè diminye prevalans pneumonie e desè kay timoun pa la maladi respiratoire kè la pneumonie.
Mèsi Doktè Alcé e fòk nou di ke se vrèman yon plezi pou nou gen ou sou plato a e n ap raple ke n ap pale de nemoni kay timoun e pou n fè sa nou gen avèk nou Doktè Rony Alcé. N ap obsève premyè poz nou n ap retounen pou n kapab resevwa kesyon entèvansyon oditwa w la. Rete branche n ap tounen.

Asirans medikal pou yo. Lavi pou yo. Oh, yo tout son sèl fanmi.
Lasante se pi gwo richès moun ka posede. Se tout tan n ap tande pawòl sa. Òganizasyon Mondyal Lasante, OMS, fè konnen viv an sante sa pa vle di sèlman ou pa malad. Ou pa gen enfimite, se pito yon eta byennèt fizik ak mantal. Nan lide pou ede w viv an sante, Radyo Tele Monopol ap pote pou ou Santé pour tous, Santé pour tous, une émission conçue pour vous aider à vivre en santé. Espesyalis nou yo nan tout domèn pral ede w pran sante w oserye, ede w konnen kijan pou jere vant ou ak anpil lòt bagay ankò. Yon sante pour tous ap fèt lendi, mèkredi, jedi soti 8 è pou rive 9 è epi madi, vandredi soti 8 è pou rive 9 è 30 nan maten. Sante w enpòtan anpil wi ou tande, Radio Télé Monopole ap ede w jere sa ok ok ok ok. Père branche Ke zanmi ki ak nou depi 8 heures nan maten, ki pran ti chèz ba yo, k ap tande koze sante, jodi a n ap pale de pneumonie kay timoun, e pou nou fè sa nou gen ak nou Doktè René Alcé. Nou rive nan faz pou nou resevwa.

Ki Gen de siy ki sanble ak sa n tap pale yo la. Pedyat la la, li sou plato a, lap kontan reponn kesyon nou, lap kontan bay nou de enfòmasyon ki kapab ede nou sove lavi. Nap resevwa premye oditè nou. Alo bonjou. Bonjou, kòman ou ye? Alo.
Wi alo bonjou, kòman ou ye? Ou anfòm gras a Dye? Nou kontan konnen sa. Ki kesyon ou genyen pou Doktè Rony Alcé maten an? Mwen branche radyo a, mwen se Madam Gisco Delmas, map koute nou depi Jerizalèm Nèf, du côté de Bon Repos. Mwen gen yon ti kousou ki fè atak maladi sa, byen ke m t al lopital avè l deja, m te etène avè l sou Stamil, men yo te banm medikaman pou li. e mwen te fin bali yo e aprè li pa genyenl menm jan non men depi van ap vante ou byen depi lapli ap tonbe epi li toujou genyen san toujou nan li menm e malgre m achte medikaman m wè li poko sòti nan li menm toujou eske menm si map bal medikaman sa yo eske maladi sa li menm li pap sòti nan li yon jou.

Yo respire lè gen gwo van, se sèlman sa, pa gen lòt? Alò?
Ki lòt siy li prezante?
E kòmsi li ap touse?
Li toujou ap touse. Touse epi souf li wo. Souf li wo. Ok. Ok. Enben, doktè a pral reponn nou trè rapidman. Alò, mete telefòn nan ba.
Mèsi pou entèvansyon ou.
Alò? Èske ou tande nou?
Padon? Ou tande nou?

Bon, gen nemoni. Dakò. Mentnan, gon bagay ke mwen pa t mansyone tou, e m panse ke dam sa a, avèk ka pitit li an, se trè enpòtan. Nou genyen timoun, efektivman w ap wè gen pakèt moun ki di w, timoun nan te fè nemoni, li te, yo ba l medikaman, men li toujou gen rim, li toujou ap touse, depi l pran ti van, li do, benyen nan dlo frèt, e rim nan monte sou li, l ap. Pa bliye nou genyen egalman yon fenomèn ki gen e alèji e ki trè enpòtan dakò donk yon timoun ki gen yon anteren alèjik sa yo rele yon anteren atopik ki toujou ap gen sinizit ki fè ke l tout tan ap gen rim ki fè ke tout tan lap touse e. Se pa nemoni sa rele dakò se paske timoun nan genyen on teren alèjik donk sa vle di nou nan ankò yn fwa anviwònman an jwe on wol enpòtan ladann dakò donk pousyè fimen dife e lafimen lè yap boule fatra e lafimen chabon dife e moun kap fimen nan anviwònman l donk tout sa yo se de bagay kap ankò yn fwa ak. Agrave eta de sante timoun nan, dakò? E avèk teren atopik, teren alèjik sa a ke li genyen an, wap wè ke se yon timoun ki toujou ap, ki anrime, ki toujou genyen tous. Donk, e pa bliye ke timoun ki soufri opresyon ka fè nemoni tou. Nemoni ap geri, men opresyon ap toujou la. Timoun ki gen alèji, ki soufri sinizit, ki toujou ap tout ap e ap touse, ki gen yon bwonchit asmatik. Nemoni ka fè nemoni, nemoni an ap geri paske y ap ba l antibyotik, men eta alèji, atopi an, ap toujou la. Donk, ke l resevwa, ke l, ke l, ke li an, an, an kontak avèk alèjèn, avèk sa ki pou fè l gen rim nan, ki pou fè l ap touse a, ki pou fè l fè alèji. lap toujou ka gen rim nan oubyen toujou ka ap touse. Sepandan, se pa timoun sa yo se de timoun ki sipoze swiv pou yo ka idantifye efektivman a kisa, kòman pou yo jere l. Se de timoun ki toujou merite fò yo toujou sou. de yon tretman ki pou pèmèt yo ranfòse sistèm iminitè yo. Alimantasyon, si se alèji efektivman avèk de sinizit a repetisyon, non sèlman antibyotik, osi de anti-istaminik trè enpòtan pou yo itilize. Donk se pa senpleman di ke li te fè yon atak nemoni, li t al lopital, yo te trete l, men timoun nan toujou gen. Nemoni ou ka fèl plizyè fwa se pa yon bagay yn fwa ke w fèl ou geri li pa reprann ou ankò paske janm di nou an se yon enfeksyon ke li ye e gen plizyè faktè de risk gen plizyè gen fason ou ka atrapel lan tou se yon bagay ki nan kominote a ke li ye donk sa trè enpòtan donk pou kesyon sa dam nan poze an se pa yn afè ke mwen sim kontinye bal medikaman èske. toujou ret sou li, fò ke li wè on pedyat pou yo ka idantifye efektiman ki sa ki pwoblèm nan. Paske si se lè l te gen 2 zan, li te fè nemoni, li te entène lopital, wi li ka fè nemoni ankò. Men on timoun k ap fè nemoni a repetisyon, fò yo swiv li pou yo wè ki sa ki pwoblèm li gen. Paske sa k ka rive, timoun sa a ka, jan m te eksplike, komorbidite.

Pye pwoblèm ki fè l ap pede gen difikilte pou l respire, l ap pede fè touse, gen rim k ap soti nan nen li, rim k ap koule. Se pa sèlman ba li medikaman ou deja ou nan yon pratik ki a risk, ki se otomedikasyon ki ka fè ke lè timoun nan rive lopital oubyen lè l gen yon pwoblèm ki pi serye, y ap ba l antibyotik, li p ap fè anyen pou li. Donk solisyon an se pran. chemen lopital. N ap raple ke n ap kontinye resevwa entèvansyon. Nou gen yon lòt oditè. Alo, bonjou. Mwen vle felisite staff la pou bèl emisyon sa. Prezantatè la ap fè yon bèl travay, Doktè Jim Emmanuel, e entèvenan lan sou. Sou tematik lan Doktè Alcé se vreman yon trè trè trè bèl prezantasyon maten an. Mwen menm kesyon pam nan kesyon pam nan se èske yon timoun ki fèt nemoni selon jan nou wè anviwònman peyi a ye. Se yon anviwònman ki vrèman trè, trè malsen. Èske nou, èske Doktè Alcé ou panse ke yon timoun ki fè pnewmoni ka vin devlope pa la swit tibèkiloz? E si sa posib, e ki mezi ki ta dwe pran pou ke nou kapab anpeche ke timoun sa a devlope tibèkiloz a la long? Mwen vle felisite tout staf Radyo Tele Monopòl lan pou bèl travay y ap fè nan kominote a.
Mèsi Doktè Rene Alcé.
Mèsi pou kesyon an, trè enpòtan. Mwen pa t vle rantre nan pati tibèkiloz lan men piske kesyon an la m ap poze l. Nemoni an se pa.

Chi mennen l nan pran chimen lopital avè l pou yo fè deteksyon pou li pou yo ka wè si efektivman l pa gen maladi tibèkiloz e dotanplis avè ke fenomèn kan ke nou genyen an donk se sa ki ki ki ankò boukou pli enkyetan ki pral fè ke. maladi sa pwopaje bokou plis. On moun ki fè nemoni eske l ka fè tibèkiloz? Se pa nemoni an k ap mennen tibèkiloz, paske jan m di an, tibèkiloz lan s on jèm e totalman di e ki mikwobakteriyòm tibèkiloz, kondisyon yo e diferan, dakò, e s on patoloji diferan. Donk, nemoni wi l sipoze trete, dakò, e se pa nemoni an k ap mennen tibèkiloz lan. Tibèkiloz lan timoun nan ka fè l anenpòt ki moman san.

Alò, nou ta te vle wè tou sekèl nemoni an, an se sans ke li kapab frajilize poumon an e kreye tou yon eta diminodepresyon ki vin ekspoze òganis lan tou a kontrakte tou jèrm tibèkiloz la e fè ke l devlope li alalong. Petèt tou ke tibèkiloz la te ka la, men li al eta latan e eta dimnodepresyon sa enben kreye yon meyè teren pou maladi an li menm li devlope.
Mèsi pou entèvansyon w lan. E nemoni an li menm, janm di nou an, depandaman si li byen trete e ke li prezante. Anfèt, pa gen sekèl vrèman. Ki lè neumoni an pral kite sekèl? Se yon enfeksyon ki la depi lontan, ki pa janm trete oubyen ki mal trete paske y avè yon otomedikasyon, e dèl depa avan menm ke timoun sa a rive lopital, oubyen ki trene pandan lontan, dakò, ki vin fè ke timoun sa a devlope sa yo rele yon pa, yon enfeksyon parapnemonik, kote yo lè l gen pu. Mò an, kote ke yo te li tèt, pu sa ap vin tèlman rete pandan lontan, ke dèfwa nou menm arive a lobektomi, e e karon timoun, e e paske tèlman pu an vin manje poumon an, oubyen ki arive jiska e e efizyon pleural, kote timoun nan devlope dlo, sa yo rele dlo nan poumon an, dakò, ki merite ospitalizasyon pandan lontan e tou. Wi, bagay sa yo ka kite dè fibwoz e tou. Men, ankò yn fwa, sa ki pwen komen ki genyen ant kontaminasyon nemoni e tibèkiloz la, se sistèm iminitè timoun nan. Nemoni an pa vle fra, m byen di, nemoni an pa frajilize e desann sistèm iminitè timoun nan, se paske sistèm iminitè timoun nan te deja ba, ki fè ke li atrape l. Donk, lè menm kondisyon avèk yon sistèm iminitè ki ba, timoun sa fasilman ka genyen nemoni e tibèkiloz lan la. Dakò wi, on tibèkiloz ki te an latant, l ap on flanbe, men se pa pnemoni an ki pwovoke bès sistèm iminitè lan ki pral dekoule alavant yon tibèkiloz non. Mèsi pou presizyon sa, Doktè René Alcé. Malheureusement toute bonne chose a une fin, nou vle remèsye tout zanmi ki te chita tande koze sante, rete avèk nou pandan près d'une une bonne heure d'horloge pou tande emisyon Santé pour tous, nou tap pale maten an de pneumonie kay timoun e poun te fè diskisyon sa pran chè

Nou vle salye tou K Mike mèt vil la e se vreman yon gwo ekip ki rann emisyon sa posib. Mèsi mesye nap fè yon gwo gwo travay. Randevou kase pou yon maten konsa sou plato sou chèn sou televizyon Monopole. Se te zanmi w Jimmy Manuel. A la pwochèn.
Lasante se pi gwo richès yon moun ka posede. Se tout tan n ap tande pawòl sa. Òganizasyon mondyal lasante, OMS, fè konnen viv an sante sa pa vle di sèlman ou pa malad, ou pa gen enfimite. Se pito yon eta byenèt fizik ak mantal. Nan lide pou ede w viv an sante, Radyo Tele Monopòl. Pote pou ou Santé pour tous Santé pour tous, une émission conçue pour vous aider à vivre en santé. Espesyalis nou yo nan tout domèn pral ede w pran sante w oserye, ede w konnen kijan pou w jere vant ou ak anpil lòt bagay ankò. Emisyon Santé pour tous ap. Samdi, mèkredi, jedi, soti 8 è pou rive 9 è, epi madi, vandredi, soti 8 è pou rive 9 è 30 nan maten. Sante w enpòtan anpil wi ou tande, Radyo Tele Monopòl ap ede w jere sa ok ok ok ok.